Hello hello guys kòman nou ye m rantre lakay nou avèk nouvo feuilleton kap mennen nan moman an li pa lòt ke li domine m nou tout konnen se feuilleton sa kap domine moun yo sou youtube la sou tout rezo sosyo yo jan m te gentan di nou l deja nan epizòd ki te pase a mwen te gentan di nou pral gen plezi pral gen lòbèy pral gen zen ebyen gen zen prètichèz ba nou vin pran zen. Konpè Bòzò pa vin pou lapè menm menm menm menm menm. Nou tout konnen deja ke Konpè Bòzò se li menm ki ki te sèvi kòm bòkò pou manman Patricia. Nou konnen manman Patricia te itilize Konpè Bòzò pou li te kapab mande pou medam yo kite Madivin pou nou voye yon lwa bouzen sou Patricia. Ebyen, li pa t lòt ke Konpè Bòzò li menm te mande an retou, se te pou l te koupe, pou l te plumen Manman Patricia. Ebyen, Manman Patricia ki te bezwen pou maji a mache, ebyen l te dakò pou Konpè Bòzò plumen l byen plumen. Ebyen timoun, Konpè Bòzò, maji a mache. Lwa bouzen an antre sou Patricia, Patricia kite avèk Djea, lwa bouzen antre sou Patricia enbyen konpè Bòzò se premye nèg ki kòmanse ap detripe, ap plumen Patricia. Lè manman Patricia parèt, li tande tout al seyis tout bri Li telman sezi li wè se konpè bòzò ki sou vant pitit li a, li sezi li sezi sil te fè kèkè li tap tou rete paskel pat janm atann se te bòzò ki tap fèl sa ebyen nou konnen bagay la tout sa w vle ou soufri pou li ebyen li te dakò pou yo te voye lwa bouzen an sou pitit li li te di pitit li se gason l bezwen ebyen li kòmanse ramase gason nan boul figil bagay yo melanje Edjia bò kote pal li pa wè nan lòt moun nan moman sa a la a, pandan ke maji a cho nan kò l la, li kite avèk Patricia, li pa wè lòt moun devan zye l ki se Rayan. E nou konnen Rayan se ex Gia ke li te ye, e relasyon moun sa yo te gentan kraze jiskaske li te arive parenn maryaj yo. Ebyen maji a tèlman cho nan kò l, li pa wè lòt moun nan zye l pou l trip, pou l pase moman l, pou l plimen, pou l fè tou lè bagay. se Ryan e Ryan deja nou konnen ke Ryan li menm li te li damou Esthie byen ke Esthie li menm lap fè stil gen anpil fanm ki konsa ou renmen nèg ou ou pran nèg ou ou te mèt te avè nèg la ou kitel ou santi ou toujou renmenl ou pran nèg ou back Esthie ap fè enteresant lap fè stil e Ryan fè tout sak posib poul mande Esthie tounen paske li still toujou renmen fanm nan malgre tout sa ex li te fèl men li still renmen Esthie li mande Esthie tounen Esthie menm pa koute kèl lap fè still lap fè still pandan ke lap fè still lòt fanm menm ap wè nan nèg la e se lè li wè nèg la ap pase nan bra yon lòt fanm se lè sa l santil gen pwoblèm. Gen anpil, anpil jèn fi ki soufri konsa nan relasyon. Lè yo gen yon nèg nan vi yo, lè yo te gen yon nèg nan vi yo, yo vin, yo tou, yo renmen nèg la, yo vin kite nèg la men yo te toujou renmen nèg yo. Men sa te ka aranje yo, non yo pa chache aranje sa, y ap fè stil. Epi kou yo wè nèg la ap pase nan bra yon lòt fanm, yo gen pwoblèm. De menm bò kote gason, gen gason ki konsa. Enben se nan sitiyasyon sa Ayisiti retwouve l. Li sezi wè Rayan kap fè lanmou ak Djeya e Djeya li menm pa nan rans lwa sa maji sa k nan kòl la son maji son lwa bouzen yo voye sou li sa vle di se nèg lap ramase e li deklare sti li menm li pa nan rans se tchuip lap tchuip avèk Rayan li pa bezwen Rayan pou nèg li men lap trip ansanm avè l e li di sti si w bezwen nèg ou pran nèg ou back e m pa wè ak ki kè. A ki kouraj Esthie pral tounen pran nèg sa pou janl te pou janl te imilye Rayan pou janl te imilye Rayan lè Rayan tap mandel tounen m pa wè a ki kè li pral man li pral tounen ansanm avèk Rayan ankò e nan nivo Rayan twonpel la ankò bon Rayan pa twonpel Rayan jwenn yon lòt fanm paske nan moman li pa gen fanm li jwenn li jwenn li jwenn Dye a li pwofite. El tande lwa li tande Patricia tou ap mache bay ebyen li di li menm li pral frape pòt kay Patricia tou nan sa Patricia ap bay la poul fon goute Ryan pa vin pou lapè je Ryan kòmanse ouvè l kòmanse wè medam yo sou kou ebyen yo sou kou li menm li sou menl. Manman Esthie kòmanse sispèk ke se tonton an ki ap fè bagay dèyè l paske li wè lè l ap mache nan lari li toujou genyen moun k ap swiv li, li gen pèsekisyon, li gen plizyè moun k ap menase l e podyab nan tèt pa l li panse se te ti fanm ki te vin fè demand pou Esthie kap fèl bagay ki mal sa yo poutan bagay la pa lòt kote ke andan kay li esak fè yo souvan di se rat kay kap manje pay kay lè tonton an te wè li vrèman nan cho li te oblije al kot konpè bòzò poul mande bòzò poul woulo maji pou li pou sè a pa wèl mal nan zye pal epi Bòzò te bal yon mouchwa ebyen mouchwa li toujou mache avèl sou li sa vin rann ke sè a vrèman paka gen ide paka vrèman wè jel tankou jel bouche li paka wè si se frè a ki dèyè tout sa kap fèt yo se frè a ki ap maniganse tout paske frè a te deklare li menm li pa dakò pou Esthi retounen nan koze madivin sa bon nou paka kont yon pakèt moun jiskaprezan ayisyen gen ti mantalite sa. Yo pa, yo pa, yo, yo toujou kont chwa moun. Non, chak moun kap viv sou tè sa, li genyen libète l. Li genyen chwa li. Sitou, nan syèk sa ke nap viv lan la. Timoun yo fèt ak tout libète yo, yo fèt ak tout chwa yo. Ou pa ka enpoze yon moun sa ou vle. Men li menm li gen chwa l, li kapab. pran libète li poul chwazi sal vle fè. Antouka timoun feyton an vrèman bèl ret branche.